Hein? Depil rive lakay li lap jwenn li lakay li. Paske se konsa m travay, jan w wè lap file la, lèw bare misye yon kote se konsa lap tounen. Bagay sa yo wap pale la manbo.
Wi depiw wè yo bare misye kelkanswa kote yo barel la lanwit kòm lajounen se li kap parèt misye pa bezwen pè djal gen gad li sou li. Lale wi.
Wi li mèt ale lap tounen lakay li.

Kèlkanswa kote l prale, yo mhm. bare l. Misye ap tounen koulèv. Se sa mhm. se sak fè sa m di misye koulèv sa mouchwa sa piga li li mete l e an dedan kay la li gen pou l gen mouchwa sa nan men paske madanm ni pa ka manyen l pitit li mhm. pa ka manyen l se li menm ki ka manyen l se li piga l lave l se rezon sa ki fè mwen bal pwen sa Men, apa ti jodi an la, misye pa bezwen pè pase nan zòn nan? Non monchè pitit gason, misye pa bezwen pè paske m gen tan met on gad sou li. Mwen met on pwoteksyon sou li. Kèlkanswa kote l dwe l gen dwa mache lanwit kòm lajounen, m pa bezwen pè kounye a l gen pwoteksyon pa l ansanm avè l. Ok.
Men m wè on mesye la avèk on bèf, sa l vin fè la manbo? Sa s on mesye ki te gen yon travay nan lakou a, li te pran yon bòlèt, mwen te di l konsa, li genyen pou l peye chak dezan, men misye avèk fòs kouray pa l, li wè sa l gen nan men l, li pa peye l chak dezan, li peye l chak ennan. Gason bèf la li mèt pase pa w isit vin avè bèf la la paske m pral batize l pou li.
Men poukisa w vle batize l nan manbo? Fò m fè, fò m batize l pitit gason m. Si m pa batize l, gen kèk, gen kote l pase nan raje a, li p ap konnen. Men depi m batize l, bèf sa l ap manyen, l ap fè, l ap fè sa, sa l vle ansanm avè l paske m batize l deja. Sa vle di lè ou fin batize l la, li tou pou espri an? Wi, li deja pou espri an men toutan ou wè l poko batize, li pa pou espri a. Paske gen nenpòt moun ka pase l ka manyen men depi ou wè l batize deja, se li menm ki ka manyen paske se pou li l ye. E si yon moun pran bèf sa kounye a lè w fin batize l? Non pitit gason m, ou pa kapab. Ou pa kapab pran bèf sa, si ou pran bèf sa ou deja gen kontra avè djab la paske li deja gen kondisyon pal deja, paske li deja sou mèt deja. Pa la moun yo di ki kondisyon w fè. Kondisyon m fè nan lakou a pitit gason m fè tout kalite kondisyon nan lakou a, paske si yon moun ki gen madanm ou kite w, ou kapab avanse vin kote m manbo Amantinn, si w gen mari w ki kite w, ou kapab avanse vin kote m, e si w bezwen yon boul bòlèt kò, mwen toujou di mwen pa lage boul 24 lèdtan sou rezo. w ap rele m, w ap prepare yon boul pou ou. Ou konprann? E yon moun ki bezwen fè sakrifis, e yon moun ki gen yon timoun malad, e yon moun ki gen biznis ou pa ka mache, e yon moun ki gen kalite divès pwoblèm ou kapab genyen, ou kapab kontakte Manbo Amantine, epi m ap rezoud sa pou ou. Bon m di w yon bagay Manbo Amantine. Jan m wè towo sa vin pran pwen an la, sa a distans li te kontakte w osnon kote l jwenn telefòn ou? A distans pitit gason m, a distans. Yon lòt zanmi ki te nan lakou a ki pase l nimewo a paske li konn sa m konn fè deja, epi misye gen pwoblèm, li kontakte m, epi li bay zanmi an nimewo m, Epi pou m fè travay sa pou li. Yo konn ap sèvi. Ok.
Men lè, tankou, esplike moun yo kontra bèf la. Eske se, kouman sa ye? Pale avè nou. Kontra bèf la pitit gason m. Men kouman? Ou vin leve yon bòlèt nan lakou m, yon kantite kòb ou leve. Epi mwen di w konsa, w ap gen yon bèf w ap peye chak ennan oubyen chak dezan. Ou menm avèk fòs kouray pa w, ou vle peye bèf la yon sèl kou. Si w gen de bèf, si w gen twa bèf, ou pa vle chak dezan. Epi ou ba l yon sèl kou. Ou tou peye l. Men lè konsa fò moun nan pa pè jwe boul lan fòl jwel pou kòb. Oh pitit gason m fòw jwel pou kòb imedyatman ou pa jwel pou kòb ou pa nan anyen fòw jwel pou lajan epi pou kapab wè sa ou pral benesifye nan jou demen si Dye vle a. Se sak fè sa mwen toujou di moun mwen yo lè mwen baw yon boul se pou jwe boul sa pou lajan tankou pafwa mwen ka lage 59 mwen lage 60 wal la ou menm wal jwe 49 wal jwe 51 men kòman wal jwel eske se mwen k bawoul. Sa vle di pa gen revè nan lakou sa. Non, pa gen revè nan lakou sa, pitit gason m. Sakrifis m fè isi a, pitit gason m. O moun ki gen yon pwoblèm ansanm avè w, moun sa a pèsikite w, moun sa a gen yon sou pikèt, ebyen si w vle pase moun sa a nan kondisyon sou lakou a, m ap pran pou ou, pitit gason m. Ba sègè.
Wi, m ap pran pou ou, pitit gason m, epi de nan jou demen si Dye vle a ou pral benisifye, ou p ap malere ankò, ou p ap pòv ankò. M bay kontra lajan pou lajan. sakrifis, bòlèt, kèlkanswa pwoblèm ou te kapab gen ou kapab kontakte m Ozetazini, Kanada, Boston, Chili, Brezil. Men ou pa konn gen tiraj bòlèt pou mwen? Pafwa lè m gen tiraj bòlèt se prepare m prepare l pou ou pitit gason m. M toujou di fanatik mwen yo, m toujou di zanmi m yo e m ap prepare yon tiraj bòlèt pou ou men m pa lage l 24 lè tan sou rezo. Men lè konsa moun nan rele ou nan telefòn? Egzateman pitit gason m li kontakte ansanm avè m epi m prepare boul sa pou li.